Bonjou e bonswa avèk chak grenn moun ki tonbe sou videyo sa e chanèl lan menm pa bliye nap travay nap travay se gras a ou menm ki met chanèl la sou pye lèm pale de gras a ou menm chanèl la sou pye nou konte tou sou chak grenn ankourajman ke ou pral fè nou yo kòm yon favè.

Se ankourajman sa nou bezwen chak grenn moun ba nou kòm yon favè ok se abòne avèk chanèl lan pataje videyo a yon konsa pou yon lòt zanmi w kapab jwenn chans poul wè videyo sa mwen kontan em konte sou prezans ou tou de fè ke ou tonbe sou chanèl sa e de fè ke tou ou pral abòne avèk chanèl la.

Ret tande ok mete zorey nou alekout pote atansyon e jis nou menm pou nou edem fè analiz lan lè nou edem fè analiz lan kisa nou pral fè nap jis kite komantè nou de tout sa kem di yo eske gen yon reyalite ladann osinon si pa gen yon reyalite ladann mwen kontan e konpreyansyon mwen e konpreyansyon paw tou mgentan konnen ke ou pral fè sa mwen konprann ke ou pral fè sa. men fèm wè sa ok kite pwen de vue pa nou kòmante jis poum kapab santi eske analiz kem fè strong eske li pèse vrèman mèsi avèk chak grenn moun ki pran tan e swen kòmsi pou tandem avèk atantivman m renmen nou tout abòne avèk chanèl la mèsi davans ann swiv. Lang pa m nan ou pap jwenn mo yo nan liv ki sou latè Istwa m rekòmanse nan lespas. Ou pap sispann detwi m toujou ak lòt frè w yo Si m di senk bon bagay ou fè soustraksyon twa ladan yo ou kite de pou w ka pale m mal Gen lontan n ap montre kòman nou ka gen èn kòman nou ka fè klan Epi lè w pèdi tèt ou se nan mwen ou bezwen jwenn li Lè w ap bay manti dèyè pòt lè w pa konnen gen moun k ap koute w Lè wap rayim ou pa konnen gen moun kap renmenm? Map chèche refij men mwen pa yon jwif eran. E pou stil nan bagay sa toujou. Sim sanwont ou sanwont tou. Enspirasyon Ricardo Nelson li pa yon fistrasyon. Tout moun kapab di eske tèt li pa byen. Se nòmal. Si w te renmen peyi w konsa, se pou w te rete goumen ak fòs fè nwa mouri pou li. Pa vin la a pou w ap vin bat de tanbou alafwa. Rayi m se rayi Ayiti, se rayi frè w, se rayi tout aktè ak tout atis, tout sa k fè w byen. Sispann panse pou bouch e sispann panse ke bouch se zam. Kriye, pale, anpile, plenyen, benyen ak kache nou viv. Nou fè sa yo twòp. Li pral gen yon pwoblèm nan. Rayi m pa renmen m si w renmen m pa rayi w. Paske nou kapab wè nan videyo a. Nwa pa ka blan, li ka jis kole avè l.
Trè byen jan l pale e se Ricardo Nelson ki te peye vwa sa. Ok li di w byen ou lèd ou pa admèt ou lèd menm jan ansanm avè l tou. Yon moun ki bèl ou sipoze admèt yon lòt bèl menm jan sanm avè w tou. La nan sans sa ke l pale a, nou tout se pitit Bondye, fò w pa inyore langaj sa. Li di w byen, Poukisa ou lèd? Ou pa admèt ke w lèd. E poukisa tou li menm li lèd? ou pa admèt ou menm tou ou lèd ansanm avèl ou wè mo sa yo yo gen lò anpil lò m pap di se 18 kara ni se 20 kara men kanmenm li gen lò yon moun ki konn pale. Si ou menm ou analize tout mo ki repete nan videyo sa, m kwè ke wap wè Strong se yon jèn kòmsi m kapab di w vrèman vre ou sipoze swiv li e l se yon modèl pou chak grenn. Èv li yo pèse e sesi langaj li tou gade li vrèman diferan lè lap pale pa rapò avèk tout sa ke lap di de yon lòt moun. Èske w panse rezo sosyo a vrèman ka kraze strong ditou pa li pap janm ka kraze l wap toujou wè sou rezo sosyo yo moun ki pa vle wèl yo se bann moun ki ba ki paka menm fè yon ti kout analiz m pale w byen wi kout kout analiz m pa bezwen di w ou ta pral kapab analize yon bagay osinon yon moun de sa ke l di de konpòteman kikeswa. De inèd tan, dezèd tan. M pa kwè sa. W ap toujou wè moun ki pa gen kapasite yo pou panse, moun ki pa gen kapasite kòmsi pou mete tout bagay sou pwen egzat, w ap wè se moun sa yo tou ki pa vle wè Strong. Fò pa inyore sa paske vi a gen tout sòt de moun. Menm jan gen rich gen pov, menm jan genyen moun ki gen mwayen tou. Menm jan genyen moun ki lèd, genyen moun ki bèl. Sa vle di, sinon, si pat gen bagay sa yo, si bagay yo pat konsa yo te vini, lavi pa tap gen sans. Ok, li pa tap gen sans. Sa vle di, se pa, se pa ou menm ki pa vle wè Strong, de sa ke ou di sou li, ou panse ke li pral kraze Strong. Sa ke ou di yo, yo pa rive sou li. Li menm li fokis de travay li. Èv li yo ke l toujou vle pèse e gen anpil moun ki pwofesyonèl e anpil moun tou ki entèlektyèl ki swiv Strong. Ou p ap janm, janm, janm, janm fè moun sa yo pa swiv Strong paske l deja yon modèl pou anpil jèn. Sa m ap di yo fò w kapab tande byen e pou w aprann dekòtike e pou w analize tou. Pou tande sa ke map diw yo. Poum fè swivi avèk video strong lage a. Tandel byen, konprann chak grenn mo li repete yo, wap wè vrèman pawòl li yo gen lò el diferan. Li diferan. Ou ka pa renmen strong. Pase gen anpil moun ki di a wi li lèd, se granmoun li ye, sa ka rive nan fason sa ou pa renmenl. Men kite moun nan avèk fasonl se pitit Bondyel li ye. Poukisa ou pa vle wèl? Poutèt manman pitit li Fednaelle? Plas ou se fanatik ou rele ou pa konn sa? Plas ou se moun wap swiv lan ou jis rete sou ling ou swiv li? Ou pap swiv Ricardo Nelson? M kwè ke ou pata sipoze menm gade yon videyo kel lage. Mwen menm pèsonèlman m pa fanatik Fednaelle, anyen Fednaelle pa entèrese m. Piga moun di m oh wi se medya m ye m vle kanpe nan yon bò, m vle sesi, oh wi si e pa defann mwen, non, lajan pa ka fè m fè tenten. Paske depi yon bagay ki negatif m pap janm kapab swiv li, m ap toujou rete nan liy pozitivite a. Ok. Paske sa kap fèt la sou rezo sosyo yo li anòmal. Se yon bagay kòmsi ki pa bon ditou ditou ditou ditou pa rapò avèk jèn de no jou. Nou medyòk anpil. Sa ki bon yo se pa li ke nou pwojte. Nou toujou ap swiv sa ki pa bon. Ok. Nap toujou wè se vye bagay la se li menm ke nou ke nou entèrese swiv men mwen menm map di non m pa medyòk menm jan avèk anpil jèn m wè ki ap fè yon ekip tenten nan tan kounya la sa pap janm fèt ni se pa rayi m rayi Fednaelle m jis pa entèrese swiv li de konpòteman se pa rayi m rayi l non sa lap fè.